Ki defo sa yo? Ou ka prouve m youn?
Je t'aime darling.
Eyy ou pa janm pap ranse.
Ah mwen byen kontan. Eske yon fanm ap janm pèdi tanl renmen ak yon ranse tankoum. Humm wi depi ou jwenn yon ransez. Ou ka edem chache youn?
Ou pa gen Google? Ou pa janm pa p ranse.
M ale ok, pwofesè a vini.
Ok Da. Ouff, mwen vrèman dezole Darline. Ou pa konprann ke se tout bon ke m avwe w m renmen w. Now, se enposib pou w ta konprann se w ki ransèz ke w di m chache a.
Bonswa papa.
Ou pa anbrase m? Papa! Sa w regle lekòl la jodi a?
A, nou te travay kèk matyè, men ou konnen m rate anpil jou lekòl, m t anvi travay ak kèk zanmi wi pou m ka reprann mwen. Ki zafè reprann sa w ap vin pale la? M pa t konn nan travay ak moun non lè m te lekòl. Se te ti nan tèt gridap mwen m te konnen sèlman.
Men papa, se pa menm tan non. Se pa manti non. A kiyès w al travay la? Se yon zanmi m ki rele Lorvens ki te pwopoze m sa. Repete ankò.
Lorvens papa. Koman l ekri? Papa. Travay deyò ak gason, jamè, sof si se nan chanm mwen pou ta travay.
Papa silteplè. Ebyen ok, m ap vin lan chanm ou an.
Ey fwenk! Pa ranso ak mwen. Bout chanm mwen an son savann, kontwole w.
Bpapa, se ou ki te di m se ladann pou m travay.
Si w pa vle Mistè Bèdyo ak yon kalòt, fèmen dan w. W ap ekri nòt ou pèdi yo, epi w ap li yo plizyè fwa pou w konprann yo. Si w pa t al nan epav, ou pa t ap rate jou lekòl. Banm derape ok.
Oh bonswa madam pola.
Bonswa mademwazèl darline.
Ou byen? Apa ou gentan vini?
Wi, m anfòm. Se jodi a mwen te dwe vini wi. E ou menm, ou byen?
An ok, byen wi. Manje a pare deja?
Ou annik vini ou bezwen manje? Tèlè m ap fwa al etidye.
Fò m manje avan m etidye wi papa.
Wi, li pare wi, ou mèt al nan sal a manje a. Ok Pola.
Bon ok, ou di m dènye edisyon an, pa vre? Wi madam, pou yon semèn sèlman.
Ok, ban mwen, mwen gen adrès ou, nimewo telefòn ou, non, se ok. A byento mesye, se yon plezi pou n sèvi w.
Mèsi anpil. Dalunda, kòman w ye?
Mwen trè byen wi mesye Philippe. Ou byen komanse premye jou travay la? Wi, trè byen. Tu es ravissante, Daloun.
Ah wi, byen sur, je suis Madame Luc. Ah, madam, m ap pale w de bote, w ap pale m de Luc.
Ben, c'est mon mari alors.
Papa, kòm ou te di m pou m kopye nòt yo, m ap pran inè apre lekòl pou m kopye yo, pou m ka tou remèt kaye a. Ok, darling. Inè boul wi, pa fè djòl mwen long, m p ap klaksonnen de fwa. Ok, papa. Bay, a plis. Ey, frenk, ou bliye si se mwen ki pral mennen w?
Ok, papa. Luc, manke kèk bagay nan kay la, fòk mwen ta al nan magazin an wi. Ok Dalunda, mwen prale tou, m pap kite w mache sèl poukò w.
Ok Luc, ann fè rapid pou m ka al travay. Bonjou Paula, se sòti mwen ta pral sòti wi. Wap jwenn lis tach yo nan yon papye sou tab la. Ok. Ok madam, mèsi. Bòn journe.
Map chita tann ou nan machin nan. Aye non cheri. Pa mize twòp non.
Ok cheri. Bonsoir, mwen vin kòmande kèk bagay. Wi, ki sa w vle?
Oh! Marvens!
Dalunda!
M pa t konte wè w la non. Sa w regle menm? Waw!
Ou sanble vin pi bèl de jou an jou. M ap travay la, mwen apèn anplwaye. Silteplè, ou ka ban m nimewo telefòn ou? Konsa, n ap toujou fè ti pale.
Se p ap posib Marvens, oke?
Silteplè.
O, non Marvens, mwen pa dakò.
Dalunda, Mwen te w ap pale a misye sou kès la wi. Se te kiyès? Tout don te deyò.
Cheri, se te premye mennaj mwen. Nou te jis ap pale. Kisa?
Si m konnen sa m fin kreve landan wi. Poukisa w te pèdi tan ap pale ak li? Moun sa yo, se pete w ka ba yo santi wi. Di m byen, ou renmen l toujou Dalunda?
O, pa ranse w ak mwen Luc, kontwole bouch ou, m pa ka pale ak yon moun sitou ou nève m, tou lage m nan bibliyotèk la silteplè si w kapab. Men kot sa m di w la ou gentan moute vwa w sou mwen an, ou te byen anvi m.
Luc, m pa sou pale. Eskize m Daloun.
Luc, mèsi, mwen deja rive.
Frero, e pa maten ou manke anreta? Ah, pa fòt mwen non. M te vrèman fache ak manman m Patricia.
Ah, ou ka fache ak Patricia, men ou pa ka fache ak manman w. Sa vle di, ou pa ka fache ak manman w Patricia. Kidonk, manman toujou ap gen rezon menm si l fon vye choz. Ou menm Lovens, nan ki planèt ou soti menm? Nan planèt verite a. Bon, kisa manman w fè w menm ou di l gen tò a? A, maten an m t ap dòmi, epi m ap fè yon rèv, kareman li vin reveye m. Jis kounya m pa santi m nòmal. Pita, fò m ta jwenn menm ti rèv sa ankò wi. A, Dan, ou s on fenomèn wi. Mezanmi, a, ou menm tou fò w ta mande nan ki planèt ou soti. Men ki rèv sa menm? Se yon zo rèv wi. Se kòmsi se paradi ki te la. Mwen wè tout wòch yo tounen pen, epi tout tè yo tounen manba. M di, Waw, m pral byen pase. M p ap janm grangou nan vi m ankò. Kareman, se la m anmwe pou l ta reveye m. A, m ale tande. E pa si ou ap ri m. M al lakay mwen tande.
Jhonny, sa doktè a te diw pitanm, wap fè mye pou lòt semèn pou te ka al lekòl? Wi grann. Ok.
Grann, mwen byen grangou, ti bouyon yo mankem.
Oh oh se ti ri kreve m ap fè. Ben ok mwen nan chanm nan lè l prè wa di m grann ok.
Dakò pitan m ban m al achte sa m bezwen yo nan magazen an m ap vini kounya. Darline cheri manje a pare wi. Wi manmi cheri m ap vini. O non se pola men poukisa li pale tankou manmanm. O tant pola m pa manje ble non se pa se li ou kuit. O evre pitanm sa pa fè anyen map kitel pou papaw ak manmanw epi m bal fè yon ti diri pou ou.
Ou vrèman janti tant pola. Pa fè sakrifis. M ap eseye manje l pou ou tant Paula. E dayè, li trè santi bon.
Ok, mèsi cheri. O, ki mòd bri sa m tande nan chanm Johnny an? Pa di m soti rat san grif li gentan mennen nan chanm li an? Genlè se sèl ti kabann nan li vle kraze ban m. Bon ban malpoli map bat ni li ni.
Sa se fen epizod la. Pa bliye silteple abone ak chanel la e like video sa e aktive kloch notifikasyon an pou jwenn lot epizod la koul lage. Komante si w vle di yon choz de feyton sa. Pa bliye patajel si w vle plis moun wel. Bye.